An reyalite, se pa kote ou ye a ak nan nivo ke ou ye a ki pral defini limit ou. Ou kapab kontinye avanse si ou gen volonte. Fanatik motivasyon yo kòman nou ye? Kòman nou te pase weekend nou? M espere ke nou byen, m swete ke Dye te akonpanye nou e ke nou te reyalize tout sa ke nou te genyen an pèspektiv. Semèn nan deja anonse la koulè, alò m pa konn kòman l pral pase pou ou, men m kapab di ke Bondye beni w, ke Bondye pwoteje w, m swete w bòn semèn. Mwen pote yon nouvèl videyo pou nou kote ke mwen pote yon konsèy de fason spesyal pou chak moun ki te pran destinasyon, ki te deside pou vini nan peyi etranje pou vin chache lavi miyò. Gen anpil moun, yo toujou ap di, atravè de kòb yo resevwa nan travay yo, atravè de jan ke y ap travay, atravè de fason ke y ap fonksyone, yo vrèman pa santi yo alèz e yo pa santi yo nan nivo pou yo reyalize rèv yo nan fason ke yo te espere a. Alò, m fè videyo sa de fason spesyal pou m vin retire dout sa ke nou genyen an. Paske, ou gen yon ide negatif ki nan tèt ou k ap demotive w, k ap retire w nan bòn direksyon, ki ap di w non ou pa ka reyalize rèv ou ak ti sa ke w ap touche a. Ou kapab. M pral pran yon ti poz, m ap vini eksplike w. Gen anpil nan nou, paran nou fè anpil sakrifis pou yo voye nou dèyè dlo. Anpil nan nou tou pafwa se pa se pa objektif ke nou te gen ki fè nou vini nan nan ki fè nou vwayaje vin nan peyi etranje. Se paske paran nou wè tout moun nan zòn nan ap fin vwayaje e li menm li ta renmen fè yon efò tou, san ke l pa konn ki konviksyon ke ou genyen, san ke l pa konn rèv ou, li di bon pitit gason m, tout moun ap vwayaje, m ap òganize m, m ap fè w pati tou. Sa vle di, pou fanmi an ka gen yon grenn moun dèyè dlo tou. Men, se pa yon objektif pitit li a te genyen vrèman vre pou l te ale nan peyi blan, li gen tan konnen fòk li ede fanmi l, fòk li sesi, fòk li sela. Oke? Gen anpil nan nou, nou pa t gen rèv. Se paran nou k voye nou. Men lè l voye nou, li menm li gen rèv li ki fè l voye nou. Petèt se pou avansman fanmi an. Men nou menm anpil fwa nou pa fè lòt bagay depi nou rive nan peyi blan, nou pat abitye a fanm blanch, nou te konn gen difikilte pou nou brè souvan, nou pa fè lòt bagay se chak wikend gwo son ap tonbe, pil byè ap tonbe, pil wiski ap tonbe epi paran menm nou bliye l, sa sòti la. Paran soti la w. Ebyen finalman, èske ou pral di peyi blan bon? Non! W ap jis sèlman kapab monte sou rezo sosyo pou w di, Ay, m ap byen pase, telefòn ou nan men w, se bèl sèlfi k ap tonbe, bagay sa yo. W ap di, A, m ap byen pase, bagay yo bon pou mwen, bagay sa yo. Se sa sèlman. Men, grenn bagay ke m vin di w zanmi m. Pou m pa rete twò long sou videyo a, gen bagay ke m ap di w. Ou wè nan lavi sa, si w pa konprann avèk pwòp tèt ou demen sigjere lavi a fè w konprann. Epedzeri de bagay. Wè lèw vrayaje ou andan fanmi ou wè paranw òganizew li fèw rive dèyè dlo ou di mwens ou menm tou ou òganizew ou ou antre nan peyi blan pran tèt ou tande zanmim pran tèt ou anpil nan nou nou konn di ke le fè ke se pa paran ki voye nou nan peyi blan nou pa gen redevans anvè de li jèn ayisyen panse byen ak tèt nou. Paran nou soufri anpil pou nou. E pe enpòt sa ke ou ta devni jodi a, pe enpòt sa ke ou ta ye, prezidan, pwens, pwensès, wa, sa l te ye a, ou pap janm pi gran pase paran ou. E gen de nan nivo ke ou mete paran ou. Ou mèt wè ou gen lò ak dyaman, ou gen yon kay chaje avèk lajan, ou gen pou peye sa trè chè. E gen anpil nan nou ki pa konprann ke lè ou wè ou pran peyi blan mete sou de pye w, ou te gen dwa ap viv nan yon fami ki gen de gwo zotobre, de moun ki gen lajan, k ap vwayaje patou, ki gen mwayen. Wè siw te ayiti manmanw ta mouri yo pa tap gen pwoblèm yo wè fanmi an pa gen yo menm yo genyen ou la ou pap fè anyen antanke pitit li yap edew yap achte sèkèy yap òganize yo oubyen manmanw gen dwa gon ti byen yap di bon se o pwofi de byen sa map fè e Map fè sa pou ou. Men yn fwa ke zanmim. Ou te gentan pran pyew ou mete nan peyi blan manmanw mouri ou te mèt pa tap regle yon santim ou te mèt pat nan travay ou pa pa gen pèsòn kap ede w yap di metel nan mòg oubyen yap kitel atè a yap di li gen yon pitit nan peyi blan tann ni di yon mo. Yap di tann misye pran yon desizyon paske selil genyen kòm pitit e li nan peyi blan. Frèm map diw yon bagay jounen jodi a la ou nan yon ti anti ou gen dwa di ke wap met nan tèt ou oh mpap fè kòb mpap touche anpil kòb mpap sesi mpap sela zanmi sa sa fè paw wi frèm. Depi wap nan peyi blanc pe enpòt kote ou ye a frèm tout moun gen menm nivo wi afè ap di etazini la france sesi sela tout moun nèt moun ki ayiti mete w nan menm nivo pwoblèm moun etazini an yo metel nan menm nivo avèk pwoblèm moun ki chili a moun ki brezil la moun ki ee moun ki kiraso a moun ki matinik lan yo mete yo nan menm nivo wi zanmi. Ou menm si ou pa gen yon preparasyon ke ou fè se ou k pral pase wont. Paske pa gen moun kap vin ede w. M pap rete sou sa non paske se pa li ki tèm jeneral mwen an. M te vin pale nou de siksè. Anpil moun di yo pa fè siksè. Joe m tap di nou an, si ke ou son jèn ki fokis nan pran plezi, nan pran fanm blanch lè w rive nan peyi blan, Ou pa fè ekonomi, menm lè ke salè ke wap touche a pa anpil, si se 100 dola ou kapab ekonomize, sere l. Paske lòt mwa lap fè 200. Ok? Lè ou fè yon mwa pa egzanp, lè ou fè 1 an pa egzanp, chak mwa ou sere 100 dola, gade konbyen l ba ou. Men si wap gade, si wap panse ou di ke ou bezwen 1200 dola, On sèl kou? Kote w pral jwenn li? An ou bezwen 500 dola on sèl kou? Lap, 500 dola ap mache vin jwenn ou zanmi m. Non. Nan lavi, lè ou wè on soti, fò gen objektif. Fò gen rèv zanmi m. Ok e fò gen yon plan byen bati. Fò konn kisa ke ou vin fè lè ou soti nan lakay ou ou travèse ou vin yon lòt kote fò konn kote ou ye a ki kote ke ou ye e ki kote ou soti e fò konn kote ou vle ale. Fòk ou panse e ya pafwa ti moun gen de bagay ou pa dwe panse l avèk tèt ou men fò panse l avèk kè ou. Paske gen de bagay kè w konprann, tèt ou p ap ka konprann li. Gen de bagay kè w konprann, li nan yon nivo, tèt ou p ap janm kapab konprann li. Li lè li tan pou nou di ke nou se yon aktè angaje, pou nou goumen pou reyisit nou, pou nou reyalize rèv nou. Ou kapab reyalize rèv ou zanmim. Ou paka ap gade, si w rete ap gade o wi mwen touche 500 ou menm wap touche 200 m prale e anvan w non pa gen bagay sa jounen jodi a ou gen dwa pa gen yon kantite kòb pou fè yon biznis men mete tèt ou avèk frè w la mete tèt ou avèk sè w la mete tèt ou ak bon zanmi w lan kòman nou te ka konprann kòmsi 2 frè, 3 sè rive nan peyi blan, youn, yo pa ka mete tèt yo. Tout moun ap di, Woy, pitit mwen, pitit mwen. Vant pa m, vant pa m, vant pa m. Yon ti pyon agoch, yon ti pyon adwat. Epi nou tout ret la, n ap travay di, nou pa janm reyalize anyen. Men si nou mete tèt nou ansanm, nou di, bon, frè m yo, an nou òganize nou, an n fè yon biznis antre nou 3, Epi biznis la ap travay pou pou peye nou chak mwa, nou pap gen biznis nan kòmsi o wi se pa se pa, an nou gade pou nou wè, biznis sa li menm, lè sa nap gen tan, nou kapab etidye nan peyi a, nou kapab kreye lòt aktivite, biznis lan kapab grandi pou l rive yon nan yon lòt nivo. Nou kapab! Nou kapab! Men sof ke nou pa mete tèt nou ansanm, antanke pèp, nou bezwen reyini nou ti moun. Nou bezwen fè lanmou manifeste nan nou. Se sa ke yo pa ansenye nou, ki fè ke jounen jodi an nou plis rete nan hing hang, ki fè ke jounen jodi an nou plis baze nou sou fè sa ki mal. Anvan ke nou wè yon moun ap pwogrese, nou wè mal ou li. Menm jan zanmi w la ap byen mennen ou kapab mennen tou. Ou kapab byen mennen tou. Nou manke tèt ansanm. Kwè m si ou vle, si ke ou mete tèt ou ansanm ak frè w la, ou mete tèt ou ansanm ak sè w la, lè ou fè 100 dola, ou sere 50 ladan l. Lèw fè 200 dola ou sere 100 ladann wap wè chimen siksèw e wap wè laviw chanje. Ou kapab fè ekonomi men fò pasyan. Fò pasyan, fò kapab chanje ekstrateji nan tout sa ke wap fè. Mwen kòmanse ak sa l pa mache, mwen p ap bay vag, mwen p ap abandone. Paske anpil fwa, nan moman ou pral abandone a, se te dènye minit sa a ki pral chanje lavi ou. Anpil fwa pandan ou pral abandone a, se te dènye minit sa a. ki ta pral mete w nan yon nivo ke w pa t janm espere. Si n ap swiv, kòman Cristiano Ronaldo te rive chanpyon de ou? Nou t ap swiv sa, a la dènyè minit. N ap gade kote ke Cristiano Ronaldo blese. Li di lap kontinye. Yo ba li masaj. Li remoute tèren an. Li kouri. Li lite. Li pa kapab ankò. Li re, yo re ba l masaj. Li moute tèren an. Aprè l mande chanjman. Men lè Christiano te desann tèren an, Li pa t rete a de bwa l kwaze. Li pa t rete a de pye l kanpe konsa. Ilèvre ke l pa t kapab sou tèren an pou l kontinye lite pou ekip li, men li te rete obò de tèren an sou ban touch lan, li t ap motive jwè yo. Paske anpil fwa, gen de minit ki rive nan lavi w, gen de dènye minit ke w ap viv, ou gendwa pa ka fouye men w nan pat la. Ou di ke men sa ke m vle fè, men ou kapab ankouraje lòt yo ki ansanm avèk ou an. Ebyen finalman, Pòtigal ta pral chanpyon dewòp. Nou wè menm nan penal, gen jwè ki di yo pap choute, Cristiano di non ou kapab, fòk ou choute. Li te vin sòti. kòm yon antrenè pou ekip la. Men ou menm, ou kapab sòti yon antrenè de pwòp lavi ou. Ou kapab sòti yon antrenè pou reyisit ou. Ou kapab sòti yon aktè pou reyalize rèv ou. Men, li mande fòk ou gen devouman. Pa gen pèsòn ki pral fè sa pou ou.